Libere pèp la. Pèmèt moun yo retounen lakay yo. Pèmèt moun yo reprann aktivite pèsonèl yo. Pèmèt pèp la sikile. E n vle mande yo pou yo fè sa de fason trè estriktirèl. Jodi an, gen anpil moun ki pale de sa e mwen gen anpil moun ki mande m pou m pale de sa san ke yo pa t konnen ke se yon bagay ke n te prevwa sa fè 2 mwa. Nou vle espesifik nan sa n ap mande a. Nou vle mande pa egzanp pou nèg yo debloke wout nasyonal nimewo 1 an. Donk mesye taliban yo. Mesye ki kontwole wout nasyonal nimewo 1 an. Wout nasyonal ki kapab pèmèt nou pati de Pòtoprens ale dan le nò, nòdwès, nò, nòdès, an pasan pa Senmak. Nou mande mesye yo libere wout sa a. Mesye taliban yo. Nou vle mande yo tou pou yo libere wout nasyonal nimewo 2 a. Wout sa li menm, se li menm ki pèmèt nou soti Pòtoprens pou nou ale vè le gran Sid, an pasan pa Kafou. 18 novanm 2025 lan, nou pa sèlman selebre yon ekip, men nou selebre yon peyi. Nou selebre pasyon. Nou selebre rezistans, nou selebre lafwa nan demen. Nou selebre Ayiti, fyè, djanm, pare pou ekri nouvo paj istwa li. A jwè nou yo, mèsi. A sipòtè nou yo, bravo. E ak tout pèp ayisyen an, mwen di l ak anpil emosyon, Ann kontinye kwè. Ann kontinye batay, ann kontinye vanse. Paske 18 novanm 2025 lan, tankou anpil lòt gwo dat, pral make lavi pèp ayisyen an e bay katye popilè yo plis fòs pou yo batay pou rèv yo. Yon souf espwa yon souf espwa limen nan katye popilè yo, se tout Ayiti k ap klere. Mèsi.

Nou kalifye pou koup di mond 2026. Anpil nan nou pa konn kijan pou n santi nou e m fè pati de lo sa. Sepandan m vle di yon mèsi spesyal a jwè seleksyon nasyonal lan kounye a, jwè nou gen la yo, e jwè ke nou te genyen pandan 10, 15, 20 dènye ane yo, staf teknik ke nou gen kounye a, e staf teknik ke n te genyen depi 10, 15, 20 dènye ane yo, e a tout manb federasyon an tou. Yon gwo kout chapo pou yo tout. Sepandan, m vle fè nou konnen ke videyo sa fè pati yon dispozisyon ke m te gentan pran avèk 2 aktè anndan seleksyon nasyonal lan, 2 aktè prensipal, pou nou te gen yon konvèsasyon ansanm avèk tout moun, men sitou avèk yon gwoup espesifik ki se Viv Ansanm. Nou te vle di mesye yo klèman ke pèp la pa enmi yo. Pèp la pat janm enmi yo, e li pap janm enmi yo. E nou te vle di yo tou ke li pral enpòtan nan semèn ki ap vini yo pou yo pran responsabilite sa. Li senp. Libere pèp la. Pèmèt moun yo retounen lakay yo. Pèmèt moun yo reprann aktivite pèsonèl yo. Pèmèt pèp la sikile. E n vle mande yo pou yo fè sa de fason trè striktirèl. Jodi a gen anpil moun ki pale de sa e mwen gen anpil moun ki mande m pou m pale de sa san ke yo pa t konnen ke se yon bagay ke n te prevwa sa fè 2 mwa. Nou vle espesifik nan sa n ap mande a. Nou vle mande pa egzanp pou nèg yo debloke wout nasyonal nimewo 1 an. Donk mesye taliban yo, mesye ki kontwole wout nasyonal nimewo 1, wout nasyonal ki kapab pèmèt nou pati de Port-au-Prince ale dan le nò, nòdwès, nò, nòdès, an pasan par Senmak. Nou mande mesye yo libere wout sa, mesye taliban yo. Nou vle mande yo tou pou yo libere wout nasyonal nimewo 2 a. Wout sa li menm, se li menm ki pèmèt nou soti Port-au-Prince pou nou ale vè le gran sid. An pasan pa kafou. E wout sa a ou genyen mesye 5 segond yo, krisla, ti lapli. Nou vle mande mesye sa yo pou yo pran responsabilite sa a. Pou yo libere wout sa a, pou yo pèmèt moun yo rekòmanse sikile, pou yo pèmèt komès rekòmanse fèt nan Pòtoprens. Nou vle mande yo tou pou yo libere wout nasyonal nimewo 3 a. E wout sa li menm di, se li menm ki pase pa Kwadèboukè, pase pa Plato Santral pou ale vè le Gran Nò. E sa se ti mesye 400 mawozo yo. Nou vle mande yo pou yo libere wout sa tou. E tout lòt gran aks ke yo kontwole. Aks ke nòmalman pèp la ta ka bezwen pou yo fonksyone. Paske pèp la pa enmi nou. E jodi an gen yon flanbo lespwa k ap limen e l dwe limen sou tèt chak grenn Ayisyen. Nou vle mande misye pou l pran responsabilite sa. Nou vle di yo tou ke seleksyon nasyonal Dayiti an se premye seleksyon nan listwa de la fifa ki kalifye pou koup di mond san l pa jwe yon match sou teritwa nasyonal li. Yon match kalifikasyon. Nou pa jwe youn sou teritwa nasyonal nou. Nou vle mande mesye yo pou yo pèmèt sa. Pou seleksyon nasyonal lan vin bay pèp lan plezi anndan Silvyo Katò a. Apre sa aranjman yo a fèt. Oubyen aranjman yo ka kòmanse fèt depi kounya avèk lapolis, avèk gouvènman an. Men mwen menm m ap pale pou pèp la. M ap pale pou pèp mwen. M ap pale pou sa m ye. E menm jan an, se 18 novanm 1803 ki te mennen a premye janvye 1804, 18 novanm 2025 sipoze mennen a premye janvye 2026. An n ka se yon randevou, premye janvye 2026. Nou pral poze yon jès ki senbolik, yon gwo bout tonton jès, ke tout medya entènasyonal yo ka rantre pou yo vin gade. Sou Channmas, premye janvye 2026, an nou tout rankontre. an nou boule zam yo. Senbolikman, an nou boule zam yo. An n fè yo wè ke zouti yo mete nan men nou an, pou yo fè nou tye tèt nou an, pou yo fè nou tye frè a sè nou an, pou yo fè nou tye papa nou, manman nou, nou depase l. Nou konprann yon mesaj ki senp, yon mesaj ki fò, e ki fè pati de nou. Ke fòs nou, se nan linyon li.